Bebe, jodi a son pi gran jou pou mwen pou m eksprime lanmou m gen pou ou. But, m konnen w ap pase yon pil tray. W ap pran pil echèk pou mwen. Men, sèl bagay m pwomèt ou, m gen pou m fè w rès nan vou kanmenm. E se tèt mwen pou m vann.

Kounye a ki kouraj, a ki kouraj ou pral di ke Djouse frasè nou ye. Kounye a kot lanbi sa a prale. Ke Djou frasè nou ye rive. Oh non. Bondye pou ki se mwen sa rive a? Ou kwè sa di m lan se vre? Ou kwè se yon kenjou se sè m vre? M pa kwè. Si se yon anj ki ta renmen m, pou ki sa l pa t vin di m sa avan?

Koman ke Djoudan vin deyò a? Jan w tande l la. Non, m pa ka konprann.
Koman ke Djoudan vin deyò a? Ou wè ke Djou, MDH m pito sèmante sou vi m. Lè ke Djou vini. M ap kraze ke Djou. E, sa m ap fè ke Djou, y ap di e pa pitit mwen ke Djou ye. E pa konsa pou w pale non. Si se te pitit pa w, ou t ap dakò. Nan jan w di w ap fè l la la pou w te fè pitit pa w konsa tou? Johanne Dou la MDF. Johanne Dou la. M pap dakò avè w non. M pap e m pap janm dakò jous devan Bondye ap pale. Ke Djou soti l pati, ke Djou dòmi deyò. Epi valè bagay m gen anndan kay la pou ke Djou fè? Ke Djou se leve l pap fè anyen, pran pòz li, pati dòmi deyò. Kot ke Djou m genyen an pou m di ke l dòmi deyò? Pwoblèm nan pa soti nan ke Djou non, pwoblèm nan soti nan ou. Paske se avè w li leve, se ou ki leve l, se jan w te leve l la. Se jan ou te komanse avèl la e jan lap fini anyen ankò non ou paka di wap krazel wap sesi wap boule wap bwè non non non non m pap dakò avèw ti fanm si se pou konsa m pap dakò avèw ou MDS Jan ou wèm diw la se sa kap fèt epi pa gen anyen ankò nan sa map kraze kedjou epim fini.
Manmi, nan 2 pitit ou yo, kiyès ki pi gran?
Sa k pi gran rele Esthé.
Palem de li non manmi. Humm
oh epa jou m. Humm oh epa m tap pale a manman m li vin lagem nan yon simityè oh. Ooh jezi m mele jodia m mele m mele oh evya evya m mele jodia
byen melanje kat la tande papa byen melanje kat la jodia la m vin pou w la sèm nan koupe kat la.
Pou m koupe kat la?
E mesye pa ko kanpe kanpe kanpe mesye Nou e jwet sa la anvan pou nou jwel la nou de neg sa yo m konnen e de malfekte nou ye Neg ki paka malfekte nou ap antre Neg ki paka malfekte nou misye ap antre Wala se ansanm avol toujou ye Mesye fon kanpe Wè boutey dlo bon sa la m vin avel la. Nan vye kat la, nèg ki pi fò a sa gen an la, swa nou vle, youn nan nou bwè nan dlo mò a oswa nan pale sa nou konn fè. Vwala!
Pa gen pwoblèm non! Gade m, m ap fè w bwè tout dlo mò a! An jwe kat la! Epi ou di w pi fò! An jwe kat la! M dakò!
M pi fò pase misye!
Sèlman a se kondisyon bat kò. Sa vle di, sa vle di, si ke m gen kat la. Misye ap bwè tout dlo mò a. Wi konsa l ye.
Chike l pa vle bwè dlo mò a. Lap pale tout sa l konn fè. Sa vle di lap pale tout zak li te konn fè. Wi. Misye malfèktè twòp fò l pale tout zak li te konn fè. An konsa l ye la menm. An se jan Kedjou tap esplike m nan. Sa se se sa menm se konsa menm ou ta fèl la menm. Fwape gode nan tèt li. Fon sèten de bagay bal move kou. Ata menm kout bwa balo ba li. A lè lal li esplike m yo a mwen m konn se bagay m konn timoun konn nan manti lè timoun bezwen ekilib li. M konnen m konnen se bagay timoun nan ka vin di w me me me me sa granmoun nan fèl me. A se pa manti li tap banm. A se bagay tout bon Kedjou tap esplike m nan. Ou pa ko ti fanm. Ou kwaze ti moun nan nan la ri. Ou prann ou pa gen pitit. Ou prann mete la ka ou di ou adopte l kom pitit ou. Ok se nomal menm Bondye kontan sa. Men se pa pou ka pou pran pitit moun yo plis ke ou konnen e pa pitit li pou li ye. Pou prann wa wa wa wa wa wa wa fèl pase mizè konsa. Bon pa ko. Pa ko. E si pandan li vin gran pandan jan l gran la li vin jwenn fanmi l. Hein li vin jwenn fanmi l. Fanmi l kounya vin adopte l. Kounya li vin pa pitit ou ankò. Kounya ki ebyen ebyen bon wap jwenn wap jwenn.
An konsa? An konsa pou l bon MDS? Jouska prezan m pa ka di e konsa pou l bon non. Men men men nan jan wap aji avè l la tou li pap janm bon konsa. Dèske l pa pitit mwen an, se jwenn mwen jwenn li an pou l fè m pou l ap fè m tout aksyon. Kounya pou m pou m gen yon timoun. Pou map peye lekòl pou li, map bal manje, map abiye l, epi kounya jounen jodia pou lap fè sal vle? Men m tande kounya l gen 20 ans, se afè nèg li pran devan l se mennaj li gentan nan renmen, mwen poum pran sa yo nan men l? Pap pran sa nan men kedjou MDS, m pap pran l. Ou pa pale avè timoun nan. Men se pa bat pou ap bat li fèl mama maltrete timoun nan fèl pase mizè. Se pa pale m pa pale ak Edjo, m pale ansanm avèk li. Lè w pale ansanm avèk timoun nan li pa tande w, sa k ap fèt la se li k pou fèt. Men pa bliye,
pa bliye nenpòt jan se pa nan vant ou l soti. Santiman w ap chache pou l genyen l p ap genyen l. Pa bezwen konnen MDS mwen, m pa bezwen konnen. Enben tchwe l bay, tchwe l, tchwe l.
Depi se konsa Kedjou ap aji mwen menm m pap pran sa nan men l, sa k nan men m nan m ap vide l sou li mwen menm.
Tchwe l. A m konnen l ap jwenn fanmi l kanmenm. Ou wè pandan se tan ou wè nan lari a ou te jwenn li an, tchwe l talè konsa w ap tande l te gentan gen ras, te gentan gen fanmi. E lè sa w ap gentan konnen. Djòl pa l, djòl pa l. Lè m ap depanse yo, redi depanse yo, kot ras sa w te m pa kwè yo. Mèsi, mèsi, mèsi.

M prale Kòm ou eksplike m a fè bagay kedjou a Kòm Si w pa sispann nan jan w ap aji avèk kedjou a Kòm se tèt li w ap kase se kout kouto ou dèyè ba li se tchou beze tchou l pou mèt li Mwen menm On sèl bagay m ap fè w konnen

Moun sa sou zantray mwen lap pase. Wenders mwen pap baw manti. M jire devan Bondye. Pou tout mizè map pase ansanm avè Kedjy yo. Pou yon moun ta fè konnen di Kedjy pa pitit mwen pou yo ta fè la fanmi sovè yo vin de Kedjy la. Mwen menm dè mòn gen mòn moun ki ladann. Dè mòn gen mòn pou moun ki ladann. Pou enterè w. Eske Kedjy e pitit ou. M pa bezwen konnen MDS. Ebyen antouka se pa mwen menm ki pral fè yo konnen non. Se lè w fè malè sou li. Se lè sa ou pral konn fanmi n. Lè w fè malè sou li. Ou dakò nan sa Kedjou a fè yo? Lè w fè malè a sou li. Lè sa a, lè fanmi n vin devan pòt ou, lè sa a w a di se mwen menm. Ou mèt fè sa w vle avè m. Men m konnen depi Etcho ap twel la, l ap gen fanmi. Wi l ap gen fanmi. Antouka m soti nan lakou la. L ap gen fanmi. Depi Etcho ap twel, l ap gen fanmi. Bagay sa yo se pa bagay m ka di vre jis moun. Men gade sikonstans lavi, gade nan kisa l mete m. Mesye. M paka bwè dlo mò a map bay espwa. Wè istwa m pral rakonte nou an la, m pa ta vle nou kondane m paske sou an m ka mal fèt tcha konsa la, son patnè ki rele kòk ras ki entegre m nan mouvman malfèktè a. Avan m avan m ba nou istwa an bon m pran yon kou. Non, m ba w bwè, sa e dlo mò l ye. Mèsi Bondye, gad kòman w gen bon kè toujou. Ebyen! Gon yon dam ki te rele m pap bay non l paske l konnen gen moun la. Ebyen dam sa li gen 2 pitit gason. Lè kòk ras li voye yon dlo sou kòk ras. Epi kòk ras banm misyon an pou tèt dlo a wi li di fòm touye dam nan pou li. Epi kounya la. M al kay dam nan. Tout sa m fè pou m touye dam nan m pa kapab. M pa se yon batè wi. M pa ka touye dam nan. Dam nan gen gwo lwa. M pa ka touye. M adrese l ak tout lwa l genyen. Lwa bò manman l, lwa bò papa l. M pa ka touye dam nan. Kounya la, m tchwe mari a nan yon bouchon dlo. Pandan m tchwe mari a nan yon bouchon dlo a, sa vle di pou dam nan ka vin fèb, mari a te sipòte l.
Non ou pa bezwen kriye, paske malfèktè pa konn kriye. Bagay la fè m mal.
Epi kounya la. Lè mesye a fin mouri, m depoze zonbi a devan baryè a epi m antre nan lakou mò a. Epi m al konsole dam nan e m mède l kriye. M pran diri m pote sou do m, m fè kòmsi pou l ka vann pou l antere mò a pi rapid paske m te bezwen bat zonbi a. Kounya la, mesye a fin mouri. Dam nan m bal bwè nan yon ti boutèy li pèdi kontwòl se mwen sèlman li wè ki kòm gason nan zòn nan m renmen avèk dam nan wi lèm renmen avèk dam nan malgre m avèl m paka touyel m bezwen bal pwazon li paka mouri kounya la m fè yon pitit avèl paske mwen menm Kelkeswa fi ki fè pitit pou mwen, li pap viv pase m gon lwa, lwa ap manje fi a. M oblije gwòch li. Epi lè l fin gwòch, pitit la akouche. On ti fi l fè wi. Sa vle di l te gen 2 pitit deja. M fon ti fi avè l, manman an mouri. Ebyen sa m oblije fè.
Ah ou pa bezwen kriye m tou. Se sanwont wap regle la. Bay sanwont wap regle la. Yo bon bon.
Sa m dwe regle man ye. Woy.
Jan konnen m oblije prete pitit la ou konnen m pap okipe yo. M oblije lage l bò sipa anba a, bò kreson an, bò kreson, bò jaden kreson nèg Lakouti natif natal la. Ou wè sa m di w? Se la m pran pitit la m al lage l. Depi lè m fin lage ti pitit la la, m pa konnen si l viv, si l pa viv. Men ti pitit la, on bèl ti princhès wi.

Kounya la ou met pwazon la yap vin di se malfektè. Vye poul sa yo, yo menm kap fin kraze jaden an.

Bon medam nou te di n bezwen men mwen.
Deyès. Evya te mouri kite 3 pitit. Dènye pitit la son pitit fi fòk nou al chache l.
Matant. Pat konnen sèm nan te gen 3 pitit non, konnen li te gen 2 pitit gason. Pitit fi sa m pa rekonèt li non.
A, BS. Matant mwen esplike m tout bagay. Nou gon ti kedjou nan fanmi. Kisa? Se mwen k pou di w? BS, Wè pitit sa ou pa te ka konnen. Ou wè eta m te ye? Se nan men moun pitit la ye a ki te mete m nan eta sa. Wè moun ki ban m maladi a, e pa maladi l t ap ban m. Se twe l t ap twe m. O!
Madan Layite, men poukisa menm li t ap twe w la? Poutèt ti pitit la l t ap twe m. Li tap tchwem pou ti pitit la ka ret nan men li. Se mwen selman nan fanmi Evia ki konn pitit la. Men, depi li te fin eliminem, tout moun tap konnen pitit li se pitit pal.
Bon, matant. A kiyès Èvya te fè pitit sa a menm?
Èvya te fè pitit sa a avèk yon nonm sovè.
O! Ki sovè? E pa sovè grandon m konnen ki gen pil tè sou bò anwo a la, nan tè fon yo la. Menm fanmi ak rès nan fanmi gran nèg yo? Wi.
Bon BS. E ba w sou mwen? Pou nou ta gen bon ti kouzin mwen sa a? Ki soti nan gran fanmi, laras grandon, pou nou pa ta rekipere l? Sa pa t ap bon ditou. Egzakteman, Neyou!
Wi, matant.
Bon, fanmi m yo, vrèmanvre, nou di nou bezwen ti pitit la? Paske l sot nan ras grandon, nan ras moun ki gen kòb? Men gon pyèj la a wi.
Non BS. Nou pa bezwen ti pitit la dèske l sot nan ras grand nan. Dèske l se san nou ki fè nou bezwen l.
Bon matant. Nou bezwen rekipere kouzin nan paske l se san nou. Men mwen menm m bezwen lajan tou. Paske li soti nan ras grandon. pil kob. Non meyou Ou pa ka betize a figi fanmi an konsa. BS dim ki pyèj. Bon matant gen bagay nou pa konnen ras sovè sa nou tande grandon an li gon gwo malfektè andann tou wi.
Kiyès ki malfektè ladann? Malfektè sa li rele kalòs se li menm ki tchwe mezi moun wè yo.

Batay nan mennen nan. Fò pale wi fò pale. Eeh! Ebe! Dam te chwe a rele Evi a. Ki sa misye di la epa konprann sa misye di la tande.
An BS Jan wap pale fanmi sovè gen malfekte sa Mwen renmen kòb sevre men m pap al mouri pou lajan Matant depi jodia m lave menm nan bagay konsa. Ou lave menw. Se mwen k pou lave menm. Paske mwen menm depi jodi a la nou pa bezwen mete dlo pou mwen nan bagay ti pitit. Sot nan ras grandon, sot nan ras malfektè. Mwen menm afè jaden m map regle.
Anmeyy! Ou di ti pitit la sot nan ras grandon, sot nan ras malfektè, ou lave menw. Ti pitit la se prop sanm li ye mwen menm mpral dèkedjou. Bon BS. On bò matant mwen gen rezon wi. On bò matant mwen gen rezon de sa lap di. Matant! Wale kitem matant tann mwen!
Se lavi.

Mesye, pito yo te kite m bwè dlo mò a. Pito yo te kite m bwè dlo mò a. Se konsa m te, m te di nou al jwenn tout moun m te tchwe yo, m pa t ap gen pwoblèm.
Mwen deja felisite ou menm ki pran tout tan sa pou te gade video a se paske l te enterese w pa vre? Ebyen kite yon like, abòne si w potko fè sa epi pataje l pou non silvouplè. Ou menm ki ta renmen konnen kisa ki pral rive papa mesyedam yo, Ebyen di nou e di nou sa non kòmantè pou ka wè rès istwa ou menm ki bezwen konnen kisak pral rive dam ki te jwenn kedjou jiskaske li level li gen 20 tan nan menn lan ebyen di nou ou ta renmen pou istwa kontinye paske istwa poko fini e istwa bèl anpil men sou demand ou nap tann mezanmi pou ou di nou non kòmantè eske nou mèt pwolonje istwa a ase nou pa sou kont tèt nou non nou sou kont ou menm. Nou pot nou fè travay la byen men se ou menm ank ki pou ankouraje nou babay a la pwochèn.